Eske w te janm konnen? Mwen se Apou e jodi a se premye epizòd la. Show sa a fèt pou mete w okouran de tout sa k ap pase nan kominote a, nouvo mizik, gwo evenman, nouvèl kiltirèl ak tout sa ki fè moun bouje nan respè, nan verite ak nan bon jan pwofesyonalis. Ebyen ann antre dirèk nan nouvèl yo. Eske w te janm konnen? Premye albòm ki soti ane sa an 2026 la fè deja anpil bri. Se albòm Renouveau de Barbara Casamajor ki se premye albòm ki soti an 2026 la. Si w renmen gospel ak bon kalite son, sa a se yon pwojè pou w mete sou lis ou. Kounye a pran plim ou. Èske w te janm konnen gen yon gwo randevou k ap vini? Gospel One ap òganize yon konsè espesyal pou jilye-janvye kote plis pase 30 atis ap vini pou chante Tout mizik Julien Janvier yo, atis yo ap soti Kanada, Ayiti epi plizyè kote Ozetazini pou vini patisipe. Konsè sa a ap fèt samdi 25 avril nan Downtown Event Center, 416 Northeast First Street, Fort Lauderdale, Florida. Si w se yon fan Julien Janvier, sa a se yon sware ou pa ta dwe rate. Epi pou moun ki t ap mande kote Salina Charles pase yo, èske w te janm konnen Salina Charles fè yon bèl retou aprè yon bon tan piblik la pat janm tande l, li fenk soti yon nouvo video ki rele moun kap veye m nan, al gade l epi di nou nan kòmantè ki jan w resevwa l. Ann salye travay ki fè bri an 2025, èske w te janm konnen Steven Vilus se atis gospel ki te fè youn nan. pi gwo toune medyatik an 2025 lan ak albòm li an ki rele Genesis e bòn nouvèl la albòm nan disponib sou tout platfòm mizik yo e finalman pou tout atis kap swiv cho sa mwen gen yon bòn nouvèl pou nou eske n te janm konnen si w gen yon albòm ou vle mete deyò ou bezwen yon moun pou jere distribisyon w sou tout platfòm yo rele kounyeya nan nimewo sa Cassodji 347 472 26 92 epi depi w kapab bay enfòmasyon sou 5 premye apou pòdkas ki te soti yo y ap fè yon rabè espesyal pou ou se te sa pou premye pati nouvèl yo rete la paske apre sa n ap rantre nan detay sou kèk lòt dosye avan nou kontinye mwen vle pran yon ti tan pou m di yon gwo mèsi pou moun ki fè emisyon sa posib mèsi pou gwo sipò nou yo. Le Spot Café, Ajans Alexandre, Casoji Media Group ak Gospel One. San nou, se pa t ap menm bagay la, respè! N ap pran yon ti poz piblisite, n ap tounen kounye a.

Se poutèt sa, mwen leve vwa m pou m soutni Jean Marie Papin Fondasyon, yon fondasyon k ap chanje lavi jèn yo atravè fòmasyon nan sinema, pwodiksyon ak reyalizasyon. Chak ti don ou fè, se yon semans espwa w ap plante nan kè jèn yo. Ann mete men ansanm Pou fòme yon jenerasyon ki gen vizyon, konesans ak disiplin. Rele kounya nan 347 549 57 53 ou sinon ou kapab voye cash app nan Evanjelisation Film ou Jean Marie Papin. Ansanm, n ap bati yon demen miyò. Mwen gen rezon pou m temwanye
Bondye fè. Avan mwen kontinye, mwen vle di w yon bagay ki senp, chak fwa ou like, ou share, ou kite yon comment anba show sa, se pa yon ti bagay, se yon gwo sipò ou bay travay la, paske show sa pa sèlman la pou enfòme, li gen yon gwo misyon tou. Show sa soutni Jean Marie Papin Fondasyon, yon fondasyon k ap. Ede jèn ann Ayiti ki pa gen mwayen pou y al lekòl oubyen ki pa t gen chans pou aprann yon metye. Fondasyon sa a ap fòme yo nan domèn sinema, odyovizyèl ak pwodiksyon pou yo ka gen yon avni, yon disiplin epi yon pòt ki louvri pou yo devan. Si ou ta renmen sipòte Fondasyon an ekonomikman, ou ka rele n dirèk nan nimewo sa a, 347 59 57 53. Nenpòt kontribisyon konte, nenpòt sipò konte! Mèsi paske w la, mèsi paske w pataje e mèsi paske w chwazi fè pati yon mouvman ki pote limyè nan kominote a, kounyeya ann retounen nan emisyon an, jodiya nou te mete limyè sou sa kap bouje nan kominote a, nouvo album Barbara Cassa Major la Renouveau, gwo konsè Julien Janvier a samdi 25 avril nan Downtown Event Center 416 Northeast First Street, Fort Lauderdale, Florida, ak plis pase 30 atis kap vini soti tout kote pou sipòte Julien Janvier. Retou Salina Charles ak videyo l Moun k ap veye m nan e nou salye Steven Vilus pou gwo mouvman li te fè an 2025 ak albòm li Genesis ki sou tout platfòm yo. Kounyeya se ou menm mwen bezwen. Si w renmen jan nou fè l la, like, share epi kite yon comment. Di m ki nouvèl ou vle m pote pou pwochen epizòd la. Ki atis, ki evenman, ki album nou dwe mete limyè sou li? Epi pa bliye tou chak like, chak share, chak comment se yon sipò tou. Pou nou fini mwen gen yon gwo kado pou ou. Map voye w al gade Apou Podcast sou chèn YouTube ak TikTok Jean Marie Papin. Premye moun ki gade tout Apou Podcast ki text nou sou WhatsApp ki di n kisa ki nan show sa yo, Casoji ki se youn nan sponsor show sa a, ap bay moun sa a 100 dola kèlkeswa kote w ye a nap voye l pou ou e wap fè pati de premye ganyan show sa a. CT eske w te janm konnen? Nap wè nan pwochen epizòd la paske gen anpil lòt bagay kap vini e ou pa dwe rate yo non pam se a pou.